Ti pwovèb kreyòl nou pou jodi a se avan li fè nwa ou kenbe kabrit nwa. L'heure des jeunes se yon espas pou nou kapab pale koze ki gen rapò ansanm avèk kominote nou. Mwen menm se Thelusmond Rubens, pwofesè. Jodi a se yon plezi pou nou pou nou kapab fè yon ti chita pale avèk kòlèg pwofesè nou, Mèt Tide. E Mèt Tide, bonswa. Bonswa mèt.
Ok nou kontan pou nou kapab resevwa ou apre midi a. Pou nou kòmanse, di piblik la kiyès ou ye? Bon, tout dabò m salye tout moun sou panèl espesyal nan popilasyon aktyèl la. Non pa m se Philippe Willo, dit Sidé. Se pitit komin nan, m ka viv nan komin nan depi a la nesans jiska mentnan. Mwen m se pwofesè de syans sosyal e de byoloji e m fè etid primè m. nan Ecole Nationale de Ranki, etid segondè nan Lycée National Anténor Firmin de Ranki e etid inivèsite Inivèsite UNDH Travail. Jodi a, n ap pale sou Ranki nan zafè espò. Nou konnen Mèt Tite ou menm se yon ansyen espòtif nan komin nan. Di nou pakou ou, kibò ou kòmanse e kile kibò ou fini? Bon, kòm Restavio Mendens, m fè yon pakou ki trè long. Pakou m te kòmanse jwe an senyò epi nan anfans mwen piti m te kòmanse jwe boul e chak ekip ki fò nan gade mwen pral gade yo avèk de men pa m de men pa m mwen fè de men an jwe yon atak fèt sou tè kè m e sila m te premye de ekip nan chanpyona e ekip Alaska te chanpyon sou ekip Full Technique de Dèfò. Antanke jwè, di nou konbyen twofe endividyèl ou pran deja e kolektif antanke jwè foutbòl nan kominote a? Bon, antanke jwè, m pran 7 twofe. M pran 4 avèk lise Nasyonal Ti Nò Fimen. 3 a 3 atravè Vitès Kane. Antanke jwè ki te jwe nan ansyen jenerasyon an, nou ka fikse yon ansyen jenerasyon an soti 2007 pou 2014, epi an nou pran nouvo jenerasyon an soti 2014 pou 2022 a la, ki sa w konprann de ansyen foutbòl la ak foutbòl kounye a? Ki diferans ki genyen sou plan disiplin epi espòtif tou? Bon, m kapab di, e ansyen jenerasyon an. avèk nou jenerasyon an se 2 bagay diferan. Tou dabò nan ansent jenerasyon ki tap jwe foutbòl yo, lè yo te konn timoun pat gen posiblite, teknoloji a potko avanse konsa pou yo konnen yo tap gade foutbòl, men yo te trè disipline lakay yo. Yo bay yon randevou tèl yo toujou disipline a toujou atan yo reponn konvokasyon fè yo atan. Mwen m pat gen chans ap jwi men m te konn ap swiv gade nèg yo lè yo vini bay yon randevo 3 zè, 3 zè tout nèg yo deja nan tèren an te pran egzanp kòm modèl ki se Ti Gari, Djinèl, Rajnèl nèg sa yo depi w te di yo lè yo deja la men yo te gon moun tou ki tap mennen yo ki se regrete memwa se Balabas ki tap mennen ekip la malgre ak fèk mwayen te gen men chak maten li te toujou fè le mye de li menm pou l te kapab ba nèg yo omwen yon mayi blan plen yo te kapab èjwe sa k fè te nèg yo te toujou gen anbisyon pou yo te kapab ale vè lavan. M kapab di ansyen jenerasyon an m ka di yo te pi disipline pase nouvo jenerasyon an malgre kondisyon yo pa t reyini pou yo. Ou menm ki patisipe nan ansyen jenerasyon ak nouvo jenerasyon an. Si w ap fè yon 11 nan tou de jenerasyon yo, soti nan gadyen pou rive jiska avan sant, ki 11 li t ap ye? Si m ap fè yon 11 de rèf ou kouminan, tou dabò mwen menm, san ipokrizi, m t ap jwe avèk gadyen ki de Kastel. Pou ki rezon m chwazi de Kastel? Ti nèg te yon talan ki te sipèb pou wotè li epi pou jès li. Pase se yon gadyen ki te gen yon reflèks ekstraòdinè, atè y bon anlè y bon, m t ap kòmanse ak Castel Ydè nan kòm titilè pou ekip 11, pou tip 11 lan. M t ap jwe ak defansè, m t ap jwe ak Ruben Philippe, se yon defansè eksperimante, m t ap jwe ak Grégory Philogène, m si t ap jwe ak lateral, m ap jwe avèk Garry, regrete memwa, se yon bon lateral.

Pa wè anpil peyi sou latè beni kap fè spò pwenbè ki met anplas si pa gen ekonomi pwenbè la se lajan ki fè spò sonbè ki mande anpil depans nou nap viv nan komin ki trè mizerab se mwayen kal se grès kochon an kap fè kochon an m swete tout popilasyon an kite sa moun yan kit ki deyò ki anndan komin an se mete. tèt nou ansanm poun wè si nou kapab sove komin nan se pa moun piyon se pa moun bawon se pa moun laviktwa kap vin sove ranki la se pitit ranki ki vin sove ranki lè yap pale de ranki nou tout ap santi nou fyè lè yap pale de ranki e nou sot wè sa premye janvye nou ta pran tout moun ranki pou bay yon sèl pou nou kapab jwe fas a razwa men si nou tout mete tèt nou ansanm komin nan ap avanse epi komin nan ap bèl mwen menm m swete. Pou tout moun, ke dyaspora ki aletranje yo, pitit ki Pòtoprens yo, pitit anndan komin an, malgre nou konnen pa gen mwayen, mwayen ekonomik nan pa fasil anndan komin nan, men ann fè le mye de nou menm pou nou. Fè yon dele komin an, de yon komite ki pou akonpanye. Mèt Ben m kapab di sa, se yon enfatigab nan zafè spò, m ka di, si m ka di sa, fòtini ka fini nan afè spò, men si gon komite k ap jere spò a, k ap ede moun ki gen volonte yo, tankou yon enfatigab Lourens Eustache ki ban nou anpil kout men nan zafè spò, men ki mwayen ki pi jistis pou nou fè sa? Leta ap ankadre nou, gen posiblite yo, men leta ap ankadre nou, se komin nan tou dabò, se moun pitit kay ki pou ede komin nan avanse sou plan spòtif. Kounye a coach, di nou ki top 5 defansè ou gen nan tèt ou nan ansyen jenerasyon ak nouvèl jenerasyon an, epi top 5 atakan ou gen nan tèt ou nan ansyen ak nan nouvèl jenerasyon an. Tout dabò, top 5 defansè m gen nan ansyen jenerasyon ak nouvèl jenerasyon an. Dam ap kòmanse admirasyon an, li pral jwe avèk Philippe Rubin, Garry, Grégory, li ap avèk Wendy, premye vèsyon gason li ap avèk Wendy Eyler ansanm avèk Sonson Victor. Pou 5 top 5 atakan pou ansyen jenerasyon an, li pral jwe avèk Ton Joaspeli, li pral jwe avèk Noël Fredo, li pral jwe avèk. Rodney, Pou nouvèl jenerasyon an, m ta jwe avèk Esdras Saint-Hilaire epi Obed Sirène. Mèsi coach, se te yon plezi pou nou te ansanm apremidi a, yon dènye mo pou nou kapab fini. Tout dabò si mwen te ka pran yon men sou ou mèt, e mo 2 a sèm te kapab di se.